Bonjour, bonsoir tout moun sa pral depan de lè ke ou menm ou pral gade video sa e non pam se Luvency Israel kom anpil nan nou la konnenl ok mwen se etidyan nan syans istwa e mwen se pwofesè de lang nan lè zekol minisipal nan vil Klisiuma ou menm ki pa konnen Klisiuma Klisiuma se youn nan vil ki nan eta Santa Catalina nan peyi Brezil vwala ou kapab gade nan menm la ou wè yon ti liv Men, nou rele li isi an, yon tip pwotokòl. An efè, ki sa k yon pwotokòl? Yon pwotokòl se yon ansanb de prensip, yon pwotokòl lan nou kapab di se yon ti konstitisyon, ok, ki vize atenn yon objektif. Vwala, pwotokòl sa a se ki sa l ye? Se yon pwotokòl ki te elabore pa yon òganizasyon, ok, anndan lameri de Klisiwouma, ki jwenn benediksyon Merl lan ok e òganizasyon sa li rele PMEDER ki vize konbat diskriminasyon, rasism ok inegalite sosyal ki egziste nan vil Klisiwma e sitou nan lekòl minisipal yo ke nou konnen kesyon rasism lan se yon bagay ki vrèman an vòg ok nan peyi Brezil e mwen kwè ke se youn nan peyi ki plis rasis ok nan tout mond lan. Vwala. E nan pwojè sa a, mwen te jwenn opòtinite pou m te patisipe antanke ko-otè. Mwen tou pwofite prezante ou ti liv sa ki se youn nan premye travay syantifik ke mwen menm mwen patisipe ke ki te arive pibliye e prezante pa tout manb lekòl minisipal yo nan peyi Brezil, anfèt nan Klisiyouma. Vwala. le 20 novanm ki sot pase la ki se jou konsyans nèg vwala nou kapab di ou menm pa egzanp ki gen pitit ou ki nan lekòl ok minisipal yo nan vil klisiouman anpil fwa ou konn wè timoun nan rive lakay li li di w a papa m pa pral lekòl la ankò oubyen l di a papa m pa renmen lekòl la paske timoun yo ap gade m mal Ou byen l di w, ah ti moun yo ap di m e cheve m grenn. Ou konnen kòman yo rele nou nou menm ayisyen, yo di nou nou gen tèt grenn ok se nan kamyon pwav lan vwala ki nou leve nou grandi vwala. Anpil fwa ti moun nan li konn izole tèt li nan lekòl lan, li konn pa bay ok lekòl lan valè, li konn pa ka aprann paske li santi l diferan, li santi l imilye lekòl lan. Donk se nan objektif sa pwotokòl sa li menm li pran nesans. Li vize konbat diskriminasyon, rasism ke timoun yo ap soufri ok nan lekòl minisipal yo. Mwen kwè ke sa m sot di an la, anpil paran ke m rekonèt isi an Navil Klisiuma, pitit yo deja sibi zak vyolans sa yo. Wi, se yon vyolans li ye, men se yon vyolans mantal Ki kapab fè timoun nan li izole tèt li, li touye tèt li, ok, li pran lafuit, li pa renmen lekòl, lè sa li vin pa bon pou ou menm ki paran an. Ok, eh, anndan pwotokòl sa, ki sa l gen ladan l? Li genyen definisyon de tèm tankou rasism, ann di, ki sa ki rasism? Mwen menm, le pli souvan lè m te an Ayiti, m te toujou konn pale de kesyon rasism. Men, lè m vin vwayaje, m vin Brezil, mwen vin wè ke se yon lòt bagay. Mwen vin viv sa k rele rasism lan. Paske ou konn wè, lè w ap fonksyone avèk swadizan moun gwoup etnik yo rele blan an, vwala, e le pli souvan yo toujou panse moun nwa yo, nou se dè zegare, nou se dè idyo, ke nou pa kapab fè de seri de bagay. Menm si lè w gade nan seleksyon brezilyèn nan, Pele, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, tout gran tònn sa yo, yo se dè nwa. Men nwa toujou souzestime nan tout mond lan. Kòm se de Brezil n ap pale, n ap rete nan Brezil. Vwala. Ou konn wè ke nwa, malgre li pwouve ke l ka fè yon bagay, Malgre li montre ke li gen kapasite pou l fè yon bagay, men swadizan gwoup etnik ki rele blan an, li toujou ap veye yon ti erè sèlman pou l di tout nwa yo se dè enbesil. Men ki sa ki rasis lan? Rasis lan se, se kwayans yon gwoup etnik genyen, ok, pa rapò avèk yon lòt, swa ke li siperyè pa rapò avèk tèl gwoup etnik, oubyen tou li enferyè pa rapò avèk yon lòt gwoup etnik. Pa egzanp, an ta di ke ewopeyen yo, Yo souvan panse ke yo siperyè pa rapò avèk lòt gwoup etnik ki nan mond lan. Pa egzanp, Ewopeyen yo, yo toujou panse yo siperyè pa rapò avèk moun ki an Amerik. Lè w rive an Amerik, ou konn jwenn ke moun ki swadizan blan an, oubyen ki se desandan dè Ewopeyen, yo siperyè pa rapò avèk endijèn oubyen les Incas, les Mayas, les Aztecas ke yo te vin jwenn nan rejyon an. Pa bliye ke ant kontinan ameriken an, li pat janm yon kontinan ki toutouni, li te toujou abite pa de zotre pèp, ok, vwala. E lè w rive pa egzanp o Zetazini, lè w jwenn yon latino ameriken, lè latino ameriken an rive o Zetazini, pa bliye ameriken an panse l siperyè pa rapò avèk latino ameriken an, Kounya lè w vini nan Amerik Latin nan, ou jwenn ke gwoup etnik ke yo rele blan nan Amerik Latin nan, li panse ke l siperyè pa rapò avèk nwa. E menm jan tou, anpil nwa panse yo siperyè pa rapò avèk endijèn yo, moun nou rele lè maya, gwoup chokleng, ok, yon pakèt gwoup pèp ki pa bò isi an. E kisa m vle di pa la? Rasism lan, li montre ke, li di ke tèl gwoup pèp yo siperyè pa rapò avèk yon lòt gwoup pèp ki pa baze sou oken, oken, rezilta syantifik, ki se yon bagay moun nan jis panse. Vwala. Ebyen, nan objektif sa, lè w rive nan lekòl, e, kli, klisioma yo, lekòl piblik yo, oubyen nan tout vil lan nèt, ou souvan jwenn de timoun k ap sibi sa ki rele zak rasis. PMEDER, ki se yon antite k ap konbat kont diskriminasyon rasyal, ebyen kisa, yo reyini avèk tout direktè, direktris, responsab lekòl nan vil Criciúma, e mè w lan, Mesye Salvaro, e tout lòt moun ki responsab kestyon edikasyon nan vil lan, ebyen kisa yo di, Yo di y ap ekri yon pwotokòl pou kapab direksyone moun ki responsab lekòl yo kijan pou yo lite, pou yo fè fas avèk kesyon rasism lan. Ebyen kisa, yo te kontakte m tou, ok, paske m se youn nan moun petèt k ap travay nan vil lan, ok, ki gen yon zye ki fikse sou kesyon rasism. Pa bliye ke Lè w se yon etidyan, lè w se yon jèn k ap evolye, donk ou pa oblije si w nan sosyete pou w fè silans, si w nan sosyete pou w pa pozisyone w pa rapò avèk de bagay k ap pase nan sosyete an, pa rapò avèk de deriv k ap pase nan sosyete an. Pa bliye ke Brezil gen yon istwa ki vrèman etwa avèk le kontinan afriken, donk nan peyi Brezil gen anpil anpil nwa ki vin fè ke lè ayisyen an vin isit lan tou, li tou jwenn yon plas ki rezève pou li. Paske gen anpil lwa ki deja etabli ok nan peyi Brezil ki pou promouvwa ok la kominote nwa isit lan nan peyi Brezil enben lè ayisyen an vin isit lan li tou pwofite de prensip sa yo de lwa sa yo ki vin fè ke li gen dwa nan peyi an tou. E sa k fè w ap jwenn gen de pwogram ki fasilite Ayisyen an etidye, gen de pwogram ki fasilite l jwenn papye pou l evolye isi an. Donk se yon peyi ki vrèman, ki vrèman prepare pou resevwa moun ki nwa. Men, men, kominote swadizan blanch nan pa bò isi an, donk toujou, toujou ap mimire avèk kesyon rasis sa yo ki vin fè ke ou jwenn sosyete an pouri avèk kesyon rasism lan. Ebyen, li rive jouk atenn timoun nou yo nan lekòl yo. Liv sa a, premyèman, li di ke kisa ki rasis. Li di ke kisa ki yon gwoup etnik. Li defini tout tèm ki gen rapò avèk kesyon ras, kesyon diskriminasyon, kesyon inegalite sosyal. Li defini tèm sa yo. Answit, li bay direktiv pou moun swiv, ou menm ki se responsab lekòl, pou swiv, ok, kòman pou konbat avèk rasism, ok, nan lekòl yo. Lè ka sa yo arive nan lekòl yo, kijan pou fè fas ansanm avèk yo. E answit, pou ou menm ki paran, Voilà, se la a nou ki pi enpòtan pou nou. Se dayè se pou sa m fè videyo a menm. Paske anpil paran ayisyen, nou jis voye timoun nan lekòl, dayè nou pa konn sa k ap pase aprè, nou pa konn si timoun nan te byen aprann, èske li gen yon bòn dispozisyon pou l aprann lekòl la, men nou jis kontante nou de voye timoun nan lekòl. Men an reyalite se pa sa l ta dwe ye ok paske timoun nan ou sipoze toujou ap pale avè l pou di l kisa k te rive lekòl lan, kòman jounen an te ye, èske ou te byen aprann, èske te gen yon kondisip ou ki te di w tèl bagay ki te fè w fache, si w wè timoun nan antre lakay li figi l fennen, eksetera ou sipoze poze l kesyon, Pou di, sa k te pase, ki sa yo te di w, anpil fwa gen timoun ki wont, ki wont, ki vrèman wont pou yo repete ke yo te sibi rasis nan lekòl lan. Paske pou nou menm, pou nou menm ki nwa, sa pa, sa pa fè okenn sans pou yon lòt moun panse ke l siperyè pa, pa rapò ansanm avèk nou. Ok e anpil fwa sa afekte timoun nan nan estim de swa, li pa kwè nan tèt li ankò, li pè pale an piblik, li pè fè zanmi, li pa vle jwe avèk lòt timoun paske li gentan konnen yo panse mal de li, ebyen li menm tou li tou ekate l. Donk sa vin fè ke timoun nan sanble yon paranòy. Ok anpil fwa yo toujou di waw li menm li pa renmen fè zanmi, li menm li toujou vle ret apa, non se pa paske l vle ret apa men se paske li gentan konnen nan ki sosyete ke l ap viv, li jis fè pridans paske li gen yon kè ki blese deja li pa vle pou moun vin anpire blessure ki li gen nan li a vwala kijan ou kapab remake si pitit ou sibi kesyon rasism lan nan lekòl yo donk ou kapab gade pou wè nan kanè timoun nan lèl pran kanè ou wè ke li toujou pa pase li toujou li pa gon bon li pa gon bon randman nan lekòl lan Donk, ou sipoze kesyone tèt ou, pale avèk pitit ou pou mande, Cheri, kisa ki pase? Vin eksplike m, paske m pa konprann ki nòt w ap pote ban mwen la. Ok? Ou pale avèk li, ou ancheri l. Pase kesyon rasism lan, se yon bagay ki psikolojik. Imedyatman timoun nan kòmanse ap sibi kesyon rasism lan, donk ou ap wè li chanje konpòtman. Ok? Li chanje konpòtman totalman. Pafwa lè timoun nan kòmanse konprann, donk li vin wont lè l ap sibi kesyon rasism lan. Vwala. Donk, ou sipoze pale avèk li. Answit, nan lekòl la, anpil fwa tou, moun ki responsab yo, yo konn pale avèk paran tou, pou yo di, timoun nan, li apa, li mete l apa, li pa vle jwe avèk lòt timoun, eksetera. Fòk ou ale nan direksyon an. Pale avèk direktris lan. Donk, pale avèk pitit ou avan, pou di l kisa ki pase, poukisa l pa vle jwe avèk lòt timoun yo. Donk, apre sa, lè l fin di w ki, poukisa l pa vle jwe ansanm avèk yo, donk, ale nan direksyon an, Pote plent, pale avèk yo. Kounya si tout sa timoun nan di w, ou ale nan direksyon an, yo pa, ok, yo pa reponn ou, oubyen yo pa pran ka de ou, donk ou gen yon lòt bagay ke w ka fè. PMEDER ki se yon antite nan sekretarya de ledikasyon nan vil Klisiwouma, nan la meri, donk ou kapab rejwenn avèk sekretarya a. Bon, èske n kapab rele l ministè de ledikasyon? Li pa nasyonal, men li sèlman la pou Krisiyouma, paske chak vil gen yon antite ki responsab edikasyon lakay yo. Donk, w ap rejwenn moun sa yo ki plase bò plas San Lwis lan, nan meri an menm. Donk, w ap rejwenn yo, w ap pote plent. paske direktris lan oubyen responsab lekòl lan li pat pran ka de ou, sa se lè w fin pale avèl, yo pa pran ka de ou, donk ou pale avèk moun sa yo, donk ka pral oryante w, ka pral pran dè mezi, okontrè moun ki responsab lekòl sa kapab menm pèdi djòb li si l pa fè travay li, paske pwotokòl sa se yon bagay ki ofisyèl. Pwotokòl sa li gen valè. Pwotokòl sa li di kijan pou konbat avèk kesyon rasis lan. Paske se yon bagay ki entolerab, ki ineksplikab, ki inakseptab ok. Pou nou nan venteyinyèm syèkl pou n ap viv kesyon bagay rasis toujou ok. Donk nou sipoze nou menm paran yo pou nou pa fè silans pou nou denonse Moun k ap poze aksyon sa yo. Paske an oken ka, moun nan pa t mande pou l te fèt nwa, moun nan pa t mande pou l te fèt blanch, donk yon gwoup moun pa ka konsidere pou yo aji psikolojikman, negativman sou yon lòt gwoup moun pou twomatize yo. Donk se yon bagay ki inakseptab. Mwen envite ou pou w pote plent pou denonse, pou pale avèk moun ki responsab edikasyon nan Klisioma, donk pou yo kapab pran de mezi kont de responsab lekòl ki pa fè travay yo, ke lè paran pale avèk yo pou di pitit yo ap sibi kesyon rasis, kesyon diskriminasyon ok, nan lekòl yo, ou pa pran de dispozisyon pou rezoud pwoblèm nan, donk ou sipoze pèdi djòb ou paske se moun avan tou. Donk m te trè kontan pote ti videyo sa pou ou e m ap kite nimewo telefòn nan deskripsyon videyo sa oubyen nan kòmantè yo donk w ap jis ale si w enterese w ap pran nimewo yo donk lè pitit ou sibi kesyon rasis ou kapab pale avè m dirèkteman m ap oryante w konsa tou w kapab ekri nan nimewo ki nan deskripsyon sa yo. Se te yon plezi pou m te pote ti videyo sa pou ou, sa te fè m plezi anpil ke ou te pran tan pou gade l, mwen espere ke nou kwaze trè pwochènman nan yon lòt travay.